Jodi a m pote yon nouvo videyo pou nou ki enpòtan anpil anpil anpil anpil. Mwen pral pale nou de koupye. M ap pran yon ti poz, m ap tounen tout alè. Mezamou, koukou, mwen retounen. Si nap tende video sa maten, mwen di bonjou. Si nap tende la swe, mwen di bonsoir. Sa depan de le wap tende video sa. Mwen di w yon gran mèsi a chak moun ki te gentan abòne avèk chanèl mwen an e ou menm kap gade videyo a pou la premye fwa mwen di w bonjou, bonswa abòne avèk chanèl la nou pap regrèt paske map chèche enfòmasyon pou m pote pou nou jodi a m vin pale nou de poupye nou konnen byen nan non kreyòl li rele koupye. M pa konnen si l gen yon lòt non. Si yon moun konnen yon lòt non, silvouplè kite yon kòmantè pou mwen, di m kòman l rele nan lòt non paske m pa konnen lòt non. Se Poupye m konnen l rele avèk Koupye ki trè trè trè trè bon. Pou la sante. Li gen anpil anpil anpil enpòtans. Koupye. Gen anpil enpòtans. Li gen vitamin C. Li gen vitamin B1. Li gen vitamin B3. Li gen vitamin B6. Li gen vitamin B12. Li bon anpil. Anpil, anpil, anpil pou kolestewòl. Ou menm ki gen kolestewòl, mwen ankouraje ou, pran koupye. Li bon anpil pou sante ou. Li bon pou yon pakèt maladi. Ou menm ki malad nan zye, Mwen konseye w pran kou pye. Ou menm ki gen yon enflamasyon. Mwen konseye w pran kou pye. Ou menm ki pa ka dijere lè w fin manje ou santi lestomak ou chaje. Ou kapab pran kou pye. Ou menm ki gen gwo doulè lestomak fè mal. Ou kapab pran kou pye. Ou menm ki gen pwoblèm naren, ou kapab pran kou pye. Ou menm ki pa ka dòmi leswa, ou kapab pran kou pye. Li chaje kalori ladan. Ou menm ki bezwen pèdi pwa, ou gwo ou ta renmen vin piti, ou kapab konsome koupye. Paske li bon anpil, anpil, anpil, anpil. Ou kapab bouyi l, ou kapab fè soup avè l, ou kapab fè salad avè l. Nou konnen byen kisa yo fè avèk koupye. Li enpòtan anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Ou kapab fè legim avè l, ou kapab fè salad, ou kapab bouyi l konsa pou manje. Tou senpleman li gen yon ti gou si paske li gen vitamin C ladan l. Gen moun ki di li menm bon pou timoun ki gen vè. Si w gen yon timoun ki gen vè. Ou kapab konsome kout pye pou timoun sa a paske li bon anpil. Li gen vitamin A ladan l tou paske l bon pou zye. Ou menm ki malad nan zye, ki gen dlokom, ki gen kakarat, mwen konseye w konsome kou pye. Mwen di mèsi a chak moun ki te pran san yo Rete gade ti videyo sa. E ou menm ki pa ka dòmi, m konseye w, konsome koupye. Ou menm ki fè maladi dyabèt, ki gen sik k ap anmède w, ou kapab konsome koupye, l ap bon pou ou. Ou menm ki gen yon kolestewòl ki vrèman wo, toutan to kolestewòl ou wo, Souf ou wo ou pa ka respire byen. Konsome koupye, ou pap regrèt non. Se rezon sa map chache enfòmasyon pou m pote pou nou, pou m lage videyo sou chanèl la pou nou kapab jwenn enfòmasyon kap bon pou sante nou. Paske san la sante, ou pap kapab fè anyen. La sante a enpòtan anpil. Ou bezwen sante w. Ou ka gen anpil kòb, men depi w pa gen lasante, ou pi malere. Se rezon sa a m ap chache enfòmasyon pou m pote pou nou. Nou menm k ap gade ti videyo sa a, pa bliye abòne avèk chanèl la. Kite yon like, ou menm ki potko abòne. Ou menm ki te abòne deja, mèsi. Ou menm pandan w ap gade ti videyo sa a k pral abòne, mèsi. Abòne, pataje. ti video sa yo pou nou. Mèsi anpil anpil anpil anpil a chak grenn moun ki te deside gade ti video sa. E ou menm ki gen yon moun ou kap soufri ki pa ka dòmi le swa, ou menm ki gen yon moun ou ki malad nan ren, pataje ti video sa avèk li. Lap bon pou li. Koup ye bon anpil anpil anpil pou anpil maladi. Men jodi a mwen te pote enfòmasyon sa a pou nou. Mwen te vin di nou koup ye bon pou anpil maladi. Li bon pou kolestewòl, mwen te di sa deja. Li bon pou moun ki fè sik, pou lestomak fè mal. Li bon pou enflamasyon. Ou menm ki gon kote kap fè w mal ou kapab bouyi kout pye a ou kapab mete l sou li ou pap regrèt abòne avèk chanèl la ou pap regrèt kout pye trè enpòtan nan lòt peyi yo gen moun yo plis konn konsekans li ke nan peyi pam nan nan peyi pam nan yo pa konn konsekans li yo di se raje bagay sa yo yo pa gen enpòtans. E de no jou, sa w pa t bay valè ditou, sa w pa t bay enpòtans ditou, se ou menm ki gen enpòtans. Se rezon sa mwen pote ti videyo sa a pou nou, pou nou kapab gade l avèk siksè, pataje l avèk fanmi w, zanmi w. Orevwa, a la pwochèn, a byento, tchao mes amours, humm, bizou.